E ok, ok. Alò, mwen fè plizyè, mwen pale de zafèm. Alò, gon bagay ki an dedan zafèm. Sa, diferans ki gen zafèm avèk an pil djaz oubyen avèk preske tout djaz yo. Diferans sa sa ke, pa egzanp, lò ap tande albòm zafèm nan, lò ap tande albòm zafèm nan. ki gen Konbyen mizik album Zafèm nan genyen? Konbyen mizik album Zafèm nan? Ekri pou mwen Diferans ki genyen lè w ap tande majorite oubyen tout album sa ki soti yo pa rapò a album Zafèm nan Premye bagay w ap wè ke prèske chak mizik yo yo gon gon gon sòt de diferans ki fèt. Pa egzanp, ou kab tande pa egzanp yon pakèt albòm ki sòti, w ap gade gen de mizik ki kwaze. Se di chak mizik yo pa gen anyen kòm si pa gen anyen a re, pa egzanp ou tande premye a pa gen anyen a revwa a dezyèm nan. Pa gen anyen a revwa a twazyèm nan. E dezyèm bagay ankò ki gen andedan albòm Zafèm nan ki fè diferans se ke se se se se dimansyon Tèks yo Dimansyon tèks yo Dimansyon, baz de solidite tèks yo Sa vle di ke zafèm w ap gade la se yon djaz pa egzanp an ta di ke ou tande ou tande pa egzanp M renmen ki pa egzanp san pou san m renmen l anpil. Si w tande san pou san jodi an, ou tande l demen, ou tande l demen, aprè menm santan w ap tande san pou san, kòmsi li toujou kenbe menm, li toujou kenbe menm, an n ta ka di menm flevè a pa egzanp. Gon pakèt mizik ki sòti la, sa k pase, mizik yo pa gen sibstans. Depi yo soti, pandan de twa jou, se twa jou kat, kat jou kanaval. E, e mizik zafè m yo, donk se sibstans lan ki andedan yo. Men m ap di sa tou pa egzanp, m ap di sa tou pa egzanp ke pandan gen anpil moun ki t ap di sa, gen anpil lòt ansyen albòm ki gen dimansyon sa. Pase m toujou, m toujou di l, jiskaske yon moun ki vle demanti m demanti m. De albòm Zenglen yo, albòm 5 dwèt lan, albòm ki te gen Do It Right lan, albòm sa, non sèlman se pa yon albòm ki te gen Skip ladan l, jiska prezan rale nenpòt mizik sou albòm 5 dwèt lan, rale nenpòt mizik sou albòm ki te genyen, dènye albòm Grasa Chanta Zenglen an, ou wè m pa ale lwen non Zenglen, te di mizik. Jiska prezan gon pwisans andedan mizik sa yo. Donk, alò, alò, alò, se sa egzakteman ki fè ladiferans de Zafèm. E, ofèt, jiska prezan la, Zafèm se djaz ki, ki, ki, ki, ki kenbe tèt klasman an. Pou ki rezon? Jan nèg yo fè acheminman yo. M konnen wi, si n ap, John Hyacinthe, si n ap, si nou anba chwa tou, nou pa ka kite m ap travay pou kont mwen, fò nou ede m monchè, nou dwe ede m. Ok, donk, jiskaprezan, de nesans Zafèm, pou rive pandan n ap pale la, Zafèm, pri Zafèm pa janm desann, e toujou gen demand. Si pri djaz la pa janm desann, toujou gen demand. E Zafèm, Lè w deplase zafè m nan yon sware, zafè m pap ba w 200 moun, 300 moun, 400 moun. Donk sa vle di ke omwen zafè m ap ba w yon kantite, yon 5, yon 5 enòm. Bon, ou wè, ou wè m ale nan pi ba. Donk sa vle di ke pa gen okenn jan pwodui djaz sa pap mè. E sa fè ke pa egzanp ke gen moun k ap di zafè m gen albòm. Gen moun k ap di zafè m ta, mwen menm, zafè m pa gen disque album la. Nèg yo gentan fèl, yal fè forcing nan, men zafèm pa gou, paske jiska prezan mizik zafèm yo toujou gen pwisans, yo toujou gen fòs. E yonn nan bagay ke zafèm fè tou ki ekstrèmeman enteresan, se le fè ke jan nèg yo, paske kòman òf demand lan fèt, se rarte, rarte a gen yon gwo sinifikasyon ladann. Donk, se jan acheminman de pwogramasyon yo. Nèg yo, nèg yo, nèg yo on ti jan trè akse jisteman sou pwogramasyon ki pa, ki pa parèt on ti pe la san pa egzanp, w ap wè ke Zafèm, li, gade kòman Zafèm ap fè sòti yo pa egzanp. Zafèm ba tèt li pwogramasyon ke li pa oblije sòti chak wikenn. Ski trè ede zafè m. Men se la tou nou di pa egzanp gen djaz, lòt djaz yo oubyen lòt atis ki vin la. Si y al eseye antre nan lojik sa, se pi gwo erè y ap fè. Pa bliye gen yon bagay m te di, pou moun ki toujou ap tande m, m te di, mwen swete anpil djaz pa pran nan pyèj sa, kote zafèm mete 16 mizik deyò, ou menm tou pral mete 16, wè 17, 18, 19. Se yon gaspiyaj. Dayè nou wè gen albòm ki peye sa. Pa egzanp mwen di l, L'album de Djapot jiska prezan album Djapot la peye sa paske tout album nan jiska prezan ou pa konn ki mizik pou renmen bay tout mizik yo bèl. Tout mizik yo bèl. Donk gade pou nou wè tout djaz aprè Zafèm ki mete album deyò ki mete ale ovè 10 mizik banm ki rezilta kil bay paske zafèm lè zafèm te mete 16 mizik lan tout kondisyon yo te chita te verifye pou ke menm si zafèm te mete 50 mizik yo tap tande yo paske te gon atant kelke pa pou zafèm men ou menm ki gon djaz la jodi an Ou pral pran 16 mizik, 17 mizik, 18 mizik, 20 mizik ou mete nan lide ke ou pral moutre Zafèm ou ka fè l, ou ka peye l. E mwen di n ban egzanp klè, albòm Djapot la jiska prezan, tout moun ap di s on bèl albòm, men kote hit albòm nan? E tout mizik yo bèl vre. Èske n konprann? Donk, e pa, pa, pa etone nou tou pa egzanp. Si Zafè m refè yon albòm ankò lè m mete tout pil mizik sa yo, gendwa, li gendwa pa bay, pa bay menm rezilta. Pase tout kon, tout kondisyon yo te chita pou Zafè m, pou kòmsi Imet te mete 20 mizik pou yo te, pou yo te bay menm rezilta. E lè Imete yo a tou, fò n di ke chans Zafè m, li vin, mizik yo vin a la otè tou pa egzanp. Paske album Zafem nan jiska prezan tout mizik yo moun yo chante yo nan bal. Donk se diferans sa pa egzanp ki gen de nesans Zafem jiska prezan pou jodi an. Album nan pral gen 2 zan. Jiska prezan kòmsi ou wè Piske nèg yo k pwograme rate yo, donk gon toujou anvi pou zafè m. E gon lòt bagay ki pa egzanp zafè m fè. Nou ka pa egzanp mwen menm m fè l. M toujou pase live sa yo. Nèg yo ale nan ansyen repètwa yo, y ap fè ke ou reviv de De tube a siksè lontan. Pa egzanp, mizik Ankò Ankò a, se Jacqueline Denis, se yon sèm te renmen anpil. Donk vwala se ke, donk se se jisteman se sa ki ta pral fè diferans ant Zafèm a lòt yo. E pi gon bagay m te di ankò m ap redi sa aswè a. Fwa gen anpil djaz ki pa antre nan lojik sa, Zafem mande 25 mil dola an ale net tout djaz gade ou moute pri on machandiz san fonksyon de demand de pwodiksyon zafem ap fe tout rezistans jodi an se m panse apre bal apre 19 map di nou konbyen kob zafem vin jwe la ap vin jwe la zafem ap vin jwe pou paket lajan la. Men poukisa pwomotè a aksèpte fè l? Pwomotè a gen dwa ka fè defi si ou pa, men se dan lespwa ke li konnen kòmsi gon espwa. Men kon ou gon yon djaz, ou pa ka, djaz la pa ka deplase moun, ou pa ka fè moun, epi jodi an kounye a wap, paske zafèm monte pri an, pa monte pri w paske yon djaz monte pri a, monte pri w se an fonksyon de pwodiksyon w, an fonksyon de demand ou, de òf e la demand, sa di sa w ofri epi demand lan. Ok Jodi an la mesye Gen de atis oubyen gen de djaz kap mande 20, 30 mil dola mwen m pa konnen M pa pwomotè men map mande kòman pouki son pwomotè Si m ta pwomotè m patap janm fon bagay konsa Paske si on pwomotè ap fè bal se pou fè kòb Nan ki kondisyon on pwomotè pral bay pral bay sa Ok. Donk sa vle di ke mwen te vle di nou ke zafèm jisteman. Se sa ki fè diferans zafèm avèk anpil lòt jazz. E jiska prezan pandan 1 an, m panse nèg yo sou la bòn pòt. Nèg yo trè sou la bòn pant, yo pa deranje ankenn moun, yo rete nan lin yo, yo pwograme rate yo, e chak fwa yo sòti, yo toujou kreye anvi wè a. Yo pa, yo me, yo ba tèt yo misyon, yo pa oblije cho, sòti chak wikenn. Y, lè yo sòti, yo gendwa fon, yo ka fon sòti la yon wikenn la, yo kenbe wikenn apre sa yo antre, yo, apre sa, lòt mwa yo pwograme tèt yo. M panse se vrèman enteresan. E jiskaprezan, pi gwo defi pa egzanp Zafèm kite, Pi gwo defi m panse ke Zafèm kite jodi an se, se challenge lan. Kòb Zafèm ap mande yo, paske kòb Zafèm ap mande yo e pri l kenbe yo jiska prezan, Zafèm, Zafèm se djaz ki pi chè la. Zafèm se djaz ki pi chè e ki trè strik nan negosyasyon l yo. Ok Donk m te vle fè parantèz sa a. Epi banm kite nou fè yon ti e um m pral kite nou fè yon ti yon ti m pral kite nou fè yon ti um yon ti yon ti yon ti yon ti danse avèk mizik Zafèm san kò epi m pral antre m pral pran aswè a m pa emisyon an ap trè di aswè a m salye Letabas Letabas bon bagay bon bagay se frè nou um. M pral antre nan kesyon Nouyòk. M pral di de bagay gwo bagay aswè a de disip. M pral fè de deklarasyon de disip aswè a, ok? M pral di de gwo bagay de disip aswè a.